Men kèk sin w ap wè kay yon fi pou konnen èske fi sa a renmen w oubyen èske fi sa a toujou renmen w. Nimewo 1, Fi sa a toujou razè. Li pa pran lòt konvèsasyon ansanm avè w ke konvèsasyon kòb. Li toujou razè. Depi w te fè sa w te rele l la, Cheri kòman w ye? 1, 2, 3, Pouw! Lajan. Moun nan pa mande w non, ah pitit, m te gen sa pou m te fè la, m te se sèl konvèsasyon lajan ki enterese l. Nimewo 2, moun sa pa janm gen tan pou ou. Li gen tan pou tout moun, pou tout bagay nan mond lan, sèl pou ou. Nimewo 3, w ap wè moun sa viv li kole nan telefòn li la, telefòn li se li ki idòl li. Nou chita sou tab la, n ap manje, telefòn nan nan men l. Nou sou kanape a, telefòn nan nan men l. Li nan douch la, l ap benyen, telefòn li nan men l. Nou kouche sou kabann nan, nou pral dòmi, telefòn nan nan men l. Nimewo 3, Li toujou gen dòmi. Li te fè tout afè l nèt, tout jounen, tout bagay te ok. Kon l fè sa, l rive sou kabann nan avè w, panm, dòmi. Li gentan gen dòmi. Li pa ka. Dòmi an ki enterese l. Nimewo 4. Nou fè diskisyon pou nenpòt ti bagay. Tout sa n ap di, nou mèt te byen pwòp yon moman diskisyon. Dèfwa diskisyon an fèt ou pa wè rezon k fè diskisyon an fèt la. Pa t gen yon rezon la vre pou nou te fè yon diskisyon. Pou ki sa diskisyon sa? Nenpòt ti bagay diskisyon. Nimewo 5, tout bagay deranje l. Menm prezans ou deranje l. Ou pale l deranje. Ou ri l deranje. Ou mache l deranje. Prezans ou deranje l. Tout bagay nèt deranje l. Tout bagay deranje l. Nimewo 6, Nou fè sèks chak Sen Silvès. Se pa okazyon. Se pa okazyon nou fè sèks. Hein? Non relasyon. Se chak Sen Silvès nou fè sèks. Pa gen moman oka, pa gen okazyon menm pou nou fè sèks. Se chak sen silvès. Lè w tande moun sa resi ba w yon ti, yon ti bagay, li mare pye l, li mare dan l, li fè kò l rèd, li pa gouye, li, kòm si se kadejak w ap fè sou li. Ou menm ki gason, wè w ap viv yon moman konsa ansanm avèk yon fi, retire kò w. Pa gen lanmou. Pa gen lanmou. Pase yon fanm ki renmen w wè lè lap fè sèks ansanm avè w, li ouvri pye l, l anvi manje w, li gade, men ou santi moun nan viv sa lap fè a, ou santi gen feeling, ou santi oh non. Pase ou wè kòmsi se yon kadejak, se yon vyòl. Moun nan, ou kole bouch ou bò kou li vire, ou kole bouch ou pou bo li vire, ou manyen l li kenbe kò l. Gade, wap manyen tete l li sere tete l, wap, wap, wap. Moun nan fèmen de pye l, li fè kò l rèd. Kòmsi li jis pa gen le chwa, li fè sa men se pa anyen serye l ap regle. Ou menm ki gason, pa viv moman sa yo ak okenn fi. Pase sa twò bèl lè yon fanm renmen w. L ap ba w plezi, l ap ba w lanmou. E lè w wè yo konsa, wa jalou pa w. Y ap fouye telefòn ou, y ap chèche, e tandiske ou menm y ap ba w defo kabann, yo pa vle viv avè w. Gen de fanm nan se egoyis menm li egoyis. Li pa bezwen w, li pa vle w ale. Li pa bezwen w, li pa ta renmen wè w al viv ere ansanm avèk yon lòt fanm. Pa viv vi sa yo nan fwaye nou. Eske nou tande? Chèche fanm ki renmen nou.